Hello la famille, ça va? Euh, Mespere nou anfòm. Nou konn prensip la deja. Yon sèl fason ke nou ka ede Mamat a avanse avèk paj la se kite yon grenn abone, kite yon grenn like, kite yon grenn kòmantè pou mwen, pou nou ankouraje m fè travay la plis toujou. Jodi a m vin eksplike nou yon bagay ki te rive. Sa rive paske mwen menm mwen meri anpil.

Sa ka rive li vin difisil si tout fwa tou ou konprann men kanmenm map fè efò pou sa fèt. Anvan m kòmanse al pi lwen pa bliye kite yon kòmantè pou w mande m sa w vle, sa w, kèk ti detay, sa w vle konnen ou ka mande m li map reponn li nan videyo. Epi tou si nou wè m poko ka lage prank pou w fè yon ti poze lè konnen pou m fè prank lan mande anpil planifikasyon, anpil seryozite paske menm si yon moun tèlman renmen li, m ka kòmanse fè yon prank la m ri tèlman ap ri ladan l epi sa ka vwe.

Li dim ok pa gen problème lap vini. Ken 31 ti jan anpil. 31 pou moun ki konn 31 an ap di men ki bò mye but yo bat vini devan tèl otèl paske gen about 3 gwo otèl nan zòn sa. Moun ki konn otèl e m bliye non otèl yo wi. Men gen 3 gwo otèl nan zòn nan lè w fin monte boulva 31 ou rive nan stasyon defans desann

Se yon zòn rezidansyèl li ye. Li pa rezidansyèl, se yon zòn m ka di moun yo gen ti mwayen. Epi, m ekri m se a poto bagay ap bon pou m manje. Mwen, lè m di l sa, m pa presize tankou m ap remèt ou kòb la aprè wi, bank mwen t achte l. Mwen, m pa di sa. Mwen di m jis di l poto bagay mwen m manje epi pou nou epi m mèt vini. Ou konn sa k ap tuye m nan?

Epi m kontinye pale. Bat m son moun. Ou wè mwen? Se mwen m ap fè yon bagay pou yon moun, m di ou m ap fè sa pou ou, m ap fè sèl, sèl m pa fè gen de bagay ki dwòl, m pa pral vòlè pou moun, m pa fè sa yo, pa egzanp. Men depi ou wè m ka ede moun nan nan fason pa m, m ap ede l avèk respè.

M pa ka prann non but paske ou mete yon moun an atant epi ou vini tankou moun nan vin wè w e moun ou wè moun nan yo wè ou pa janm ok fò la di ou bliye si w te gen yon bagay ok epi w te jere avèk moun nan fè kòmsi w bliye e poutan w pa bliye vòlè nan pòtoprens sa w di m di nou vòlè laplipa nan nou. Blofè, raketè, nèg dam. Oh epa mwen mwen di mo sa nèg dam. E pou m di nou, bon si tout fwa nou gen yon bagay pou nou fè pou yon moun, nou pa ka fè l, mieux vaut di I'm so sorry, m vrèman dezole sa pap ka pou fèt. Sa pap ka fèt petèt yon lòt fwa. Paske lè yon moun ap tann yon bagay nan men nou, li pa fèt. Paske ou pa konn se, si se te dènye espwa moun nan, bagay sa yo. Mwen menm se pat kòb m pat gen. Tankou m te just di l fè l, tankou m pat presize, tankou m pat presize. Vrèman vre m pat presize. M te sipoze presize, m te di a, fè tèl bagay mwen, but lè w vini m ap just ba w kòb la.

Sa ka rive. Men, depi sou jan fòm tèt kake tèt a te ye a, mwen te toujou. Se te jis yon istwa m t ap rakonte. E dezole si ou te pran l pou serye. Se te jis yon istwa. Bòt ou menm ki anvi m rakonte yon istwa, istwa, yon ti istwa pou ou. E fè m konnen. Ekrim sou Instagram mwen Maria Merina Moisy oubyen ekrim sou Facebook ya eksplikem sa ou anvi di, sa ou anvi m rakonte a m ap rakonte l pou ou, sa ou pè rakonte a mwen m ap rakonte l pou ou. Se te just yon istwa m t ap imajine epi m di bon m lage l yon istwa. Ou kontan ou kontan, ou fache sa se nan ou menm. Mèsi paske ou te deside tande sa m t ap di an. Kit li vre kit li pa vre, ou pran l jan ou vle.